Seleksyon ayisyèn lan se pilverize, atomize, m pa konn si w gen lòt koze n ap mete pou nou pilonnen, maspinen ekip Nouvèl Zeland lan. On premye peryòd ou te kapab di ekip ayisyèn lan enpe krispe, pa t gen lyen vrèman ant mitan teren atak, men an dezyèm mitan nou jwenn yon ekip ayisyèn pi konpak, pi pre epi ki genyen plis fliyidite, ekip la pi disponib ou te kapab di genyen soutyen. Gen apui, epi genyen apèl de bal e se sa k fè tout pas agresiv yon moun tankou Dominique e Simon li menm li jwenn moun disponib. Ki sa w te wè de match foutbòl sa a?
Match la enpòtan anpil pou nou. Li ba nou konfyans, l ap ba nou konfyans. Epi, antrenè a wè fòseman. ki ekip pou l mete jwe kont Pewou avèk lide ke se ekip sa a ki pral jwe le 13 la. Sa ta etone mwen anpil pou se pa Leny Joseph e Isidor ki kòmanse match la, match Pewou a. Si l ap konsève 2 pwent la.
Si l pap konsève 2 pwent lan, ki sa, ki leson nan match sa pou ki ta fè l genyen on lòt oryantasyon?
Bon, se. Non, la kesyon est intéressante. Men, an nou gade ke ki sa k kapab fè l, ki lòt fòmil li jwenn kòm leson nan match sa pou l ta eseye l avan match le 13 la. Men deja fò Bellegarde ap antre nan ekip la, Sandro. Pou mwen sa l fè jodi a se plan B, e pa plan A. Jwè a 2 pwent lan se se vrèman e pa plan A l li ye. Plan A l se 2 demi defansif Avèk bèl gad, plis bèl gad. Fè fè 3 minit te. Ok. Eske le fèt ke premye mitan an fini li retire Nazon? Li retire Pierrot tou. Isidò.
Li retire Isidò tou. Wi, li retire Isidò.
Li toujou a 2 pwent. Wi. Eske se pa sa l vle fè? Oubyen eske se pa t plan match jodi a?
Eske eske Belgad pat. Mat jodi a pa gen pawòl pla mat mat jodi a pa gen dwa a plan non. Eske eske Belgad. Se sa se sa ki ki pwojte pou le 13 sa nou genyen pou nou fè pou le 13 lan se sa li se ye o depar.
Mwen mwen bon mwen m kwè. Non eske eske nou retni Mwen de mwen av a silteplè Ou mèt avanse Bertinie. ou mèt avanse cheri. E li fè chanjman yon pakèt chanjman.

On 4 2 3 1 PP avèk moun k ap jwe 10 la avèk posibilite lè l pa gen balon an pou l pozisyone l kòm enteryè. Pase ki sa l pwopoze lè l fè 4 2 3 1 jwe avèk Bellegarde. Imajine w li klè ke Dominique Simon plis Danley Jean Jacques ap 2 medyan defansif yo se sa m imajine. Epi Bellegarde ap devan yo. Non Dominique Simon plis Danley Jean Jacques epi Bellegarde devan yo. Epi gen. Rès 3 a kounye a. Kazimir, Pwovidans, Pwovidans epi Izidò. Izidò. Mwen panse Leni pran yon plas nan 3 devan. Non, non. Sa vle di m imajine m nan premye match la paske gen pyon kanmenm. Pou sa Delio pwofite menmsi Leni kite yon pil bagay. Kounye a, poukisa m di 4-2-3-1? Se konsa l konn fè nan seri match desizif epi kòm li konnen Bellegarde se yon ti bourik nan travay, lè ekip la pa gen balon an, Bellegarde li menm olye de 10 li te nan 4 2 3 1 an, l ap vin fè bak kòm enteryè pou l pou l yon 4 3 3. Paske jwe avèk 2 pwent jodi a nan yon foutbòl mondyal ou pa pi fò, ou ka gade jodi a konbyen grand ekip

Pou avanse, ki ki ka gen difikilte pou l kenbe. Ou di, kòm se devan Nouvèl Zeland kotch la konnen l ta pral jwe, li fè li fè kat kat de a. Li fè kwatcho la. Se aprè match la.
Nou wè sa. Nou wè sa. Mesye, s on refleksyon a posteriori. Ou konprann? S on refleksyon a posteriori toutafè, Bertinie. Avan match la, ou menm, ou pa t konnen ke nou ta pral bay 4 a 0.
Li menm tou, Migne, li pa t konnen ke li ta pral jwe kont yon ti ekip. Li te konnen ke li pral jwe kont yon ekip ki pòy li. Ki kalifye pou mondyal menm jan a nou. Ki kalifye pou mondyal deja.
E ki nan mondyal sa a tou. Mentnan mwen menm men sou kisa m baze m pou m di se plan l gen. On ekip ki pa genyen pakèt match amikal menm jan avèk tout lòt moun yo, li pa ka gaspiye on match amikal. Mat de preparasyon sa l pa ka gaspiye l, li pa kapab revize yon kesyon ke l konnen ke yo p ap bay nan egzamen an. Tu konprann se ke je ve dir? Li pral jwe, si l pral jwe yon jan. 4 2 3 1 an ou di ke se sa ki pal la men kòman poul plede ap repase leson repase leson ap repase krèt a pyero alò ke se vètyè yap bay. Alò se se nan repetisyon jeneral li ye?
Se nan repetisyon jeneral li ye.